kont a ka pale anpil cho. Nou gen Tonton Dezirab ki gen yon live ke li ta pral fè pou ou. Si kounye a m vin gen mesaj sa. Si w ap disponib, ou ta sipoze sou live la. Ou konprann? M panse live l ap fè pou ou a se nan fason si tout fwa l ap kontinye pou yo ban nou sipò pou l disponib. Bon m di w yon bagay. Premye sa, premye sa pou Ariana fè, poko dakò, di ou pral pale avèk team ou, ou pral pale avèk moun ki pwòch ou. Poko dakò. Rele moun ki pwòch ou, Pale ansanm avèk moun ki pwòch ou avan Lè w fin pale ansanm avèk moun ki pwòch ou, pale ansanm avè piblik lan, pale ansanm avè Mendel, pale ansanm avèk Onko, apre sa nou menm pou nou pran tout desizyon ke pou nou pran yo. Pa pa, pa di wi, pa di non. Di fòk ou pale avèk fòs. M poko di anyen m fè kòm si m pa konprann. Ou imajine w nan demi final nan pa 3, yo pral bay yon moun kè an. Si m pa gen l, li pa gen l, y ap tou devine ke se ou menm ki gen l. Imedyatman ou gen kè a ap retire san pwen sou ou, yo met san pwen sou lòt moun yo, w ap tou elimine. Epi apre sa pou n al pou n al jwe game non, Ken voye kado yo sou w. Pale avèk moun pwòch ou, jan m di w lan, pale ansanm avèk e e e e e e Mendel, Ongo Kendji, tout e pa vre Gady? Wi, wi, wi. Epi apre sa pou nou konnen paske di desizyon pa nan men w, di desizyon se nan men pèp ayisyen l ye.

Bay visye nèt. Pap e depi nou Ti grangou wi. Depi nou kite konkou a tou, depi nou kite konkou a tou li pap gen tout anplè sa ankò. Li pap gen tout anplè sa, yeah, li pap gen tout anplè sa. Nou prefere se nou menm ki antre avèk tèt wot la. E sa m tap di maten an. E sak fè m te moute live m te, e sa m tap di maten an. Ke nou tounen, nou pran afè nou, nou tounen lakay nou. E pa yo menm ki bat nou nan anyen, e pa nou ki. E se sak fè yo fè nou pa ka vote a. Vòlè fini, vòlè fini. Imajine w, men nou pral gen 3 èd tan la, nou pa ka vote. E lè laprè midi Ariana, e ou wè pou ta wè ki mizè nap pase poun moute sou website sa. Moute, li desann, moute, Manman, desann, ann moute, ann tande dekonekte, Doktè Romy. moute, dekonekte. Ann tande Hein? Doktè Mo- eh, ann tande Doktè Doktè Romy ki tap plas on mo pa rapò a sa, paske li te konfime pa gen vòt, kounya l potko konnen pati sa Ariana di nou an. Kounya li di si se pou match a nou pa pè. Kounya Ariana li menm gentan di, gen pwoblèm ke n gen se ke a. Ann pa, ou ka pale kounya Dòk.

pral gon best of 3 kom si nou toujou nou toujou premye nan vòt nou ta pral fè demi final menm si nou ta al fè demi final pou nou konn kiyès ki ta bat nou tap toujou bat pou nou al fè final men avèk bagay sa ou ka depanse ou depanse epi tou gen kè a yo devine ou pèdi konsa konsa epi ou tou pèdi epi ou tou al la ka ou pou yo pa soti ansanm avèk anyen yo menm ankò kap di yo menm ankò yo pral pale nan lang yo pa la menm lang yo se kè yo tou konko yap di men kote kè a ye. Exactement pale avèl pou yo retire kè a Ariana pa dakò Ariana pa dakò Ariana di se pou sa Koffi te rantre lakay li Li pa dakò kè a ou ka fin genyen 3 match a epi aprè ou pèdi aprè ou pèdi aprè ou pèdi kounye kè a pou aprè ou fin fin jwe ou genyen 3 match aprè sa pou al pèdi gwo 100 pwen ankò ok fè sa fè sa. Rele m Pastè Soufi. Mwen mwen le pou koute pa koum di pa mè sou tande koze k gen nan la repiblik. Se 3 moun selman ki poko gen kè avèk mwen. 3 moun ki poko gen kè avèk togolè a mwen menm konsa nou 3 k poko gen kè a sa vle di a bay youn nan nou kè a. So kounya Ariana ki ekspresyon vizaj lòt yo? Koman ou wè lòt yo reyaji? Poutan, m t ap eseye pale, m t ap, m t ap eseye pale pou m di l pa p bon, yo di non ou ka panse w ap premye epi tou pase dènye avèk sa li bon konsa. E e sa k vin ban m plis dekourajman pou m kite. Rezon ki fè yo di l se paske yo gentan konnen yo menm, yo plas yo asire deja.

De e e zen sa mwen menm baka m baka bay zen sa. Ou konprann? Mezanmi, bonjour tout moun. Mwen sezi bagay la. Bonjour Ariana. Oh. Ariana ki la? Bonjour Ariana, bien blanc. E Gadi, merci oui chérie, merci. M pa prete lontan. Manager Ebyen Aventura Capital, freo, ban nou ti tan. talè, tann Ban yon nou ti ti tan. moman, talè, talè Miss B. Banm gen yon nouvo bagay ki vini nan nan nan game nan, mwen sou live ansanm avèk Ariana, mwen mete w sou speaker, ou ka fè yon ti tande l silvouplè, pou l ka esplike w li pi byen. Enben ok, ay, ok, talè wi Viv lan, mesi, viv Ariel lan, viv eksplike lan, pam pou pam ka viv lan. tande. Ou pa ka getan jere dosye, dosye pam nan talè pou nou, manadya an dirèk avèk nou la, pou nou ka tande. Oh ok, freo ka fon ti tann silvouplè? Ah, pas de vote aujourd'hui. C'est clair? Oui, oui. Oui, oui. Ok. Ok. Mais il y a, il y a un petit, il y a euh, quelque chose euh, qui ne, qui ne va, qui ne va pas fonctionner. On, on a appris qu'il- qu'on qu'on va remplacer ça avec une question de cœur.

Ayana nou pa tande w non cheri. Ayana nou pa tande w non. Ok men wood men janm esplike nou an yap Tande. retire vòt lan wap jwe 2 match pa jou an tou se li ka 5 match men premye moun ki rive a 3 match jann te konn jwel lan ap gen an tou kòmsi se 6 match Premye moun ki rive a 3 k ap genyen. Ok li bon. On prensip pa ka chanje. Ou tande ou tande ba Mariana li pa bon yon prensip pa ka chanje. On prensip pa ka chanje. Pèp ayisyen pap dakò bagay sa. Nan mitan nou pa dakò l. Gen yon teknik pèp lan te gen. Gen te gen yon teknik nou te gen te gen yon sistèm nou te abitye ansanm avè l. Tande tande sa. Yo sipoze chanje l oubyen l. Tande Ariana Ariana. Pale Ariana. Tande cheri. Tande sa banm ap di w lan. Paske ou menm ou nan jwèt la, men gon sistèm cheri. Talè miss bi, talè miss bi. An tandem se yon konkou li ye yon konkou paka chak jou nou leve nou jwenn yon nouvo règleman depi gon nouvo règleman nouvo règleman yo mete anplas lan se pou yo metel anfavè ou oubyen jis pou yo fè plis lajan m ka konprann yes se biznis kap fèt lajan an li konte but si konkou si nan konkou an règleman ap pede chanje sèke gon bagay ki pa anfavè a chak fwa yo vini ansanm avèl so kounya la ki rezon kounya la yap retire vòt lan epi yap mete 2 gem pa jou.

M pa ka tande Ariana non.
Non, yè gen kandida k t ap plede pale, yo di vòt lan pa bon, bagay sa Vòt yo, la yo pa chwazi bon. retire vòt. Me avan, se te depi w dènye nan kay, m- ou pral afwontre moun ki dènye nan vòt lan pou konn kiyès ki prale. Men kounya pa gen sa, depi w dènye nan kay lan, w ap tou ale. Epi tou gen kesyon kè an, Nou pa imajine w dakò. yo ta ban m kè sa, yo devine ke m gen kè an. M ap pèdi 100 pwen, Tout moun ap gen san pwen m tou dènye nan kay lan m antre lakay mwen. Epi ok, enben ok, tande sa nap di w lan, tande sa nap di w lan cheri m. Byen blan, banm pran yon ti moso, tande sa nap di w lan. Si yap retire vòt lan se pou yo retire kè a. Paske lè w pèdi san pwen nan kè a, nou menm se nan vòt la nou ratrape nou. Sètadi men kisa ke, men menm, men menm m pa gran, m pa pi byen plase ke moso kap jwe pou an. Tande byen cheri, tande byen, tande byen ma love. Men nou konprann.
Ok. Tande, Ayana, tande cheri, bam, bam, Ayana bam tande. rete. Ou tande ki sa bam di? Yes, ekout, Ayana, pèp lan ansanm avè w. Y avè w a san pou san nan nenpòt desizyon ki pran. Men depi desizyon an li pa bon pou pèp lan tou, ou menm tou, ou Ou sipoze konprann leve vwa mwen. pou fè yo konnen ke ou pa vle sa. Ou konprann? So, si yo te mete vòt lan, se pa vòt lan t gen pwoblèm. Men sa ki vin rive, se tankou se yon website yo genyen, a nenpòt ki moman yo chwazi ki moun pou moun pa ka vote. Yo, yo se tankou lò Exactement. pou yon store, yo mete pwodui yon sold out, sa vle di pwodui estòk lan fin vann, yo bloke vòt moun sa. Sistèm yo a pa gen pwoblèm, se yon bagay y ap fè depi dèzane. So, se lè ke yo rive nan konkou an kounye a yo wè ke li se yon pwoblèm. So, si pou asepte a nouvo règleman yo an, yo sipoze asepte youn nan match yo a fèt sou pwòp paj pa w, pou pè blanchi pwent pa w, paske ou pa vle jwenn nou dirèk.
Si yo pa dakò sa, jis asepte ke ou pèdi nan zye pa yo epi ou genyen nan zye pa nou.
Because Ariana men, Di avèk kè lan kòm se kè lan k pa fè m pèdi match yo nou ka gen yo ke yo retire kè lan si y ap retire vòt lan y ap retire kè lan paske m t ap eseye revandike gen youn nan kandida yo ki di m ke ou ka panse w ap premye epitou ou dènye ou tou Sa pa ale gen pou l wè avè l. Sa pa tande gen pou l wè Ariana, avè l. Ariana, banm di w yon ti bagay cheri, banm di w. Ou wè nou menm kap gade a leksteryè, nou ka nou wè plis bagay ke ou menm ou wè, men ou menm ou gen bagay ou wè an alenteryè. Men kisa na, men kisa yo di w? Yo pa ka chanje règleman sou ou nan mitan yon jwèt paske sa nan avantaj peyi pa yo. Paske ou wè sak te rive yè lan Ariana, si l te rive nou menm Ayiti, yo tap di n ke nou se move pèdan. Sa rive Togo e Togo te gen rezon l pou l te revandike. Ou wè kòman yo gentan ale pou yo chanje? Vòt lan pa gen pwoblèm ladan l. Se pou yo ranje sa yo ta ap ranje a. Nou pap aksepte ke nou konnen se lajan ke n ap bay. Ariana, yo ka monte w la sou yon panèl, nou moutre yo ke pwoblèm nan pa t janm pwoblèm lajan. Nou, yo ka moutre w ke yo kraze GoFundMe w lan. Yo ka moutre w ke menm lajan ke y ap voye lòt bò a, yo, yo, yo ka montre w jodi a yo ba w 10 milyon menm sou paj pa w, e lajan pa w li ye. Men, Yep. yo pa ka pran ou menm ki fòs jwèt yo an, pou yo fè tankou se nou menm kounye a la ki pral pase an dènye pou yo. Li pa jis. Sa fè a pa jis. Kounye a la desizyon se nan mwen li ye. E non men desizyon se nan mwen li ye cheri. Desizyon se nan men ou, se nan men donatè yo. Men an menm tan tou Ariana. Lè yap pale ansanm avè w konprann cheri. Yo prale, si yo ka konprann ou konprann yo menm tou. Ke ou ka vle rete, men sòti w lan ka pa menm pa gen menm valè ke jan jan w vle fè w sòti kounye a la. Ou konnen valè w, mwen konnen valè m. Yo bezwen fè w sòti lèd. Ou konnen valè w
cheri.
Etan fini, ebyen blan, gon bagay ke, gon bagay ke manager lòt bò a di ke m pa renmen. Eske ou panse ke nou ka pran desizyon sèlman pou ou? Non, nou pa ka pran l sèlman pou nou, men an menm tan tou ou pa ka pran yonn ki dezavantaje nou tou. Ki dezavantaj nou tou, egzakteman, paske nou fè pati je a tou. Mwen mande ki manager kap pale ansanm avè l nan telefòn nan because sa yap di l lan. Depini tou, Yon bagay ta e ka fèt konsa. M panse ni moun an Afrik yo, yo menm tou yo gen moun kap sipòte yo gen team pa yo, Ariana tou gen team pa yo. Menm lè ke yo ta di yon bagay nan komite a antre tout tiktokez sa yo, tiktokè avèk tiktokez sa yo, yo ta sipoze di ok eseye mande moun kap sipòte nou an pou nou. Yo paka annik vini just depi nan kòmansman nap pase mizè, e sèl mizè nan voye kado nou pa genyen wi Ariana. Nou pa dòmi. Gen blan Nou pa manda nan nan domi, nou pa gen menm lè. Ariana pa dakò Miss B. Yon ti jèf tina sa, yon ti jèf tina sa, sa pou n pwouve a m te gentan pwouve l depi premye jou a. De, apre sa, se lòt peyi k te di yo bezwen nou, nou te pwouve l yè. Se twofe a m te bezwen pou m te vin pwouve tout bagay nèt, Men si se pa sa, m ta deside rantre lakay mwen. Paske kounye a la w pa vrèman konn kiyès ki ap byen, kiyès k ap pèdi. Avèk yon kè, ou ka annik yo ba w kè a tou rantre lakay ou. Ki pa bon pou mwen mwen menm. Ou pa ka fè tout depans. Manman, misye di konsa li pa ka pran desizyon an pou nou sèl.